Jan nou toujou di l, jou pèp sa kase chenn, si l pa tounen yon tig, l ap tounen yon lyon. Politisyen yo pran tan yo, yo mete zam nan peyi a pou tiye pèp la. M te toujou di l, se eksperyans ke pèp la ap fè. Oligak yo pran plezi yo, yo kaptire Leta a. Tout sa leta pwodwi kòm lajan, yo pran l pa milyon. Pèp la rete nan kras. Nou pa gen lopital, nou pa gen lekòl, pwofesè nou pa ka touche, jij pa ka touche, tout jij rantre nan kòripsyon. M te toujou di l, eksperyans ke pèp la ap fè. Menm pèp sa a n ap fè mal la, n ap fè mechanste a, gon jou, se pèp sa a k ap tounen pitboul, k ap tounen tig, k ap tounen lyon pou devore n. Enben pèp ayisyen, jodi a, se lendi 15 septanbre 2025. Revolisyon pou liberasyon peyi dayiti. Dan tou le peyi, dan tou le peyi di mondial toujou di l, la jistis elèv yn nasyon. La jenès se demen peyi a. Enben nou menm antanke jèn ayisyen, ayisyen pitit Desalin, nou deside fwa sa a pou ke nou fon batay. Se pa yon batay pou n fè pou moun mete n deyò apre sa pou moun al negosye pa anba. Non. Paske egzanp lan klè. Katran sen mwa yo fè pèp la ap fè manifestasyon kont yon prezidan de la repiblik. Nèg yo kraze, yo brize, yo tiye, yo boule. Jiskaske nèg yo rive anndan chanm kay prezidan an, yo fout li 12 bal, 9 bal nan kè, 3 bal nan tèt, epi nèg yo pran pouvwa yo. Kontra oligak yo te genyen ki te koupe, yo retounen avèk kontra yo, mizè nou vin pi mal antanke pèp. Politisyen ki te bezwen ministè, yo jwenn li, yo gen kòb, mizè nou vin pi mal antanke pèp. Menm oligak la, ki te rantre zam nan peyi an, distribye zam nan tout katye popilè pou fè peyi lòk, zam yo rete nan peyi a, zam sa yo se yo k tiye pitit nou kòm pèp, se yo k tiye manman nou kòm pèp, se yo k tiye papa nou kòm pèp, se yo k tiye fanmi nou kòm pèp, se yo k vyole pitit nou kòm pèp, se yo ki kidnape nou, ki dekapitalize nou, ki kraze laklas mwayèn ayisyèn. Nan sans sa, lè nou fin fè tout analiz, de sitiyasyon an, nou wè pwoblèm nan rezime konsa. Se mache pran politichyen an ki se bwa ame oligak lan, epi mache pran oligak la. Nou wè m pa di polisye, paske polisye yo se frè n, se sè n, se zanmi n, se kouzen n, se alye n. Polisye yo ap tande. Yo wè sa k ap pase a, paske yo sou rezo a tou, Yo wè tandans lan, yo wè vayb la. Men sepandan, si gen nèg, si gen de nèg nan peyi a, ki gen inifòm, ki ta va mal entansyone, ki gen zam nan men l, ki achte avèk lajan taks pèp la, ou fè pati de kò sa ki se lapolis nasyonal dayiti, ou ta va tante itilize zam sa kont pèp sa ki an difikilte an, Nenpòt kijan sa ap fini trè trè mal. Paske nan faz ke nou twouve n nan, nou oblije san pitye, paske kòmandan Guy Philippe di nou li. Nan faz ke n twouve n nan, nou nan bouch kav la. Se swa ke nou menm kòm pèp nou antre anndan anndan kav lan. pou nou antere tèt nou oubyen sistèm nan avèk tout eleman l lan fout rantre ladan l. S on chwa ke l ye. Lagè avèti pa tiye kokobe. Nou menm antanke pèp souvren, definitivman nou pral fon batay. Yon batay avèk tèt, yon batay avèk tout sa ke yo met nan men nou, yon batay avèk tout sa ke yo te konn fè nou e ke nou aprann de yo e ke nou pral itilize kont yo. Gen moun ki pale de vyolans, mwen m pa di vyolans, mwen pale de repons pwopòsyonèl pa rapò avèk kalite zak ke nèg yo ap komèt sou nou pandan 30 dènye ane yo. Enben jodi a, Kapitèn Info Bertho a laparèy. Revolisyon pou liberasyon peyi Dayiti. Wach manman!

k ap goumen pou jistis pou Prezidan Jovenel Moïse lan, patfòm k ap goumen pou ke n met kòmandan Guy Philippe anndan palè nasyonal lan, platfòm YouTube Info Bertho a. Revolisyon pa janm fèt nan tete lanm, revolisyon pa janm fèt san ke 99 plis 1 vagabon kriminèl asasen k ap fè nou mal yo pa koule.
Pèp ayisyen mete n sou men n, revolisyon fèt avèk lajenès, nou pran egzanp lan peyi Nepal, Li ba nou egzanp lan. Nou menm kòm pèp souvren, nou pral bay repons lan.
M ap di nou bonjou, bonswa tout moun, depandamman de ki kote, ki lè ou ap tande nou e ou ap gade nou an. Ankò yin fwa, kou wè nou konnen li, s on plezi pou mwen pou ke m ansanm avè nou sou platfòm sa a, ki se platfòm YouTube Manman Penba a, platfòm Peye Pote an, platfòm YouTube Info Bertho a. M ap mande ou menm k ap tande, k ap gade la, ki deja monte abò, abò platfòm sa a, jisteman, m ap mande ou, ekri l, Paske nou konnen l deja. Papa nasyon an te ba nou deviz nou antanke pèp. Deviz nou se libète ou lamò. Libète ou lamò. Sa vle di ke se swa nou viv tankou moun oubyen nou pa egziste ditou antanke pèp. Papa Desalin te di l. E nou menm antanke pèp souvren, antanke pitit Desalin, vrè ayisyen, Ayisyen ki gen san papa nasyon an nan venn li. Fò nou konnen istwa nou anta ke pèp. Lè ou se Ayisyen, ou wè yon peyi ki gon pèp kap pase mizè, m sur ke depi ou sonje listwa ou, tout san ou ap tresayi, kò ou ap fè chè de poul, wap santi tout san lan kò ou. ap vibre. Sa vle di kisa? Ou son pèp tou natirèlman, yon pèp konbatan. Yon vayan pèp. Premye pèp nwa ki lib e endepandan. Se pa pèp ki janm aksepte ke moun ap tòtire moun sou latè. Paske nou se papa, nou se manman libète. Nou pa nenpòt pèp ayisyen. Nou pa ka kite 2 moun anndan peyi a ankò. Fèmen tèt yo nan pòtoprens lan ankò. Ap detwi avni 12 milyon moun nan peyi. Nou pa ka kite yon ekip moun kenbe yon peyi an otaj depi aprè depa Jean Claude Duvalier. Sa vle di ke yo gen anviwon 40 lane yo fout peyi a yon kle kou. Y ap detwi lajenès ayisyèn. Nou pa ka kite yon ti klan vagabon vòlè visye ap detwi avni plis pase 60 pousan jenès ayisyèn nan. Paske lapopilasyon ayisyèn se plis pase 70 pousan. Jèn ki anba 30 an ke li ye. Sa vle di kisa? Nou pa ka osi jèn kòm pèp, avèk tout san nou, tout foug nou, pou nou kanpe, pou nou kwaze bra n, pou n ap obsève 2 nèg andedan yon peyi ki di k ap fè politik. Nèg la di w l ap fè politik, sa l ap fè? Li vle achte zam pou l distribye dan de katye popilè, kote k gen jèn gason. ke yo bakle avni yo deja. Sèl lè yo bezwen nou, se pou yo itilize nou mal pou n fè vyolans kont peyi nou, kont pwòp frè nou, kont pwòp tèt nou. Politisyen sa kiyès yo ye? Se moun ki sanble nou, frè n, sè n, Ayisyen parèy nou. Se yo ki chwazi fè nou mal. Enben nou menm nou di, jodi a, lè lan li rive e lè lan li grav. Nou pa kapab soufri ankò. E fwa sa a, n ap bay de repons. E sesi pwopòsyonèl e menm plis. Paske fòk nou tranble anndan trip nèg yo pou n montre nèg sa yo gon sitiyasyon ke nou viv pandan 30 dènye ane yo. Nou pap janm tounen ladanl ankò. Fò nou tranble andan trip nèg yo, fò n aprann fè nèg yo sote tèt kay ki gen 4 5 etaj al tonbe anba pou trip yo ap tranble andan yo pou yo konprann ke nou pap jwe avè yo. Egzanp nan peyi Nepal li fè anpil pale anpil nan peyi Dayiti. Bò kote Kòwonpi politik, vòlò politik, flibustye politik, kidnapè politik, asasen politik, masisi politik gang sa yo. Tiyèd prezidan politik sa yo. Mouvman nan peyi Nepal lan, yo wè ke lajenès ayisyèn anbrase l e pwomote l e kèlke pa yo anvi fè pratik lan e sesi yo kòmanse fikse de dat. Wi, gen de dat ke w ka fikse men an matyè de revolisyon Mwen plis ke sur la jenès ayisyèn bezwen yon etensèl. E map ba nou sa kòm garanti, etensèl ke nou bezwen an, nap jwenn ni. E nap jwenn ni de fason brital. M swete ke nou menm antanke jèn, nou pare pou ke nou fè egzatteman sa n gen pou n fè lè gwoup de moun sa yo ki chwazi mete vi yo sou tab lan ba nou etensèl lan pou nou fè egzatteman sa n gen pou n fè. Paske nan faz ke n twouve n nan, pa gen wout pa bwa. E pi gwo avantaj ke letan ba nou, li fasilite nou konprann pi byen sistèm sa a. Pi gwo avantaj ke letan ba nou, paske n ap di l se konsa, nou rive nan yon faz kote ke nou wè nèg yo pa fè politik. Nèg yo fè krim pou yo ka egziste swadizan sou sèn politik lan. Men yo pa fè pratik politik. Y ap tiye moun, y ap kidnape moun, y ap fè vyolans, y ap vòlè pou yo ka okipe de plas politik nan peyi a. Gen gwoup de moun byen espesifik pou nou vize. Nou pral lakay chak grenn politisyen avèk tout fanmi yo. E n ap bezwen 2 milyon Ayisyen avèk 2 milyon koulin nan men. Paske nou se pèp souvren ki fè 2 pi gwo mouvman nan mond sa deja. Nou make listwa deja. Sa vle di ke nou pral refè yon bagay e se yon bagay ekstraòdinè. Pa egzanp. Nou gade de imaj nan peyi Nepal, anpil ayisyen adore imaj sa yo. Yo anvi fè pratik la lakay yo. E m swete ke Bondye nan syèl lan ba nou wout pou n pase, mete limyè sou chimen nou, ranfòse konviksyon nou pou ke nou fè de mouvman sa yo nan peyi nou. Paske li plis ke nesesè. Nan peyi Nepal nou wè kote ke pèp la rive anndan kay Wo diyitè nan leta a, li pran l avèk kout manchèt nan peyi Nepal. Se yon bèl bagay. Imaj yo, ou santi kèlke pa, ou menm kòm pèp k ap soufri, ou santi imaj yo enteresan. Ou santi imaj lan, kèlke pa, li vle di w kèlke choz, m pa konn si w konprann. Ou santi w renmen imaj lan. Epi ou santi pratik lan, l ap fèt anba men w san ke w poko jwenn posibilite pou w fè mouvman an. Epi, lajenès ayisyèn ap gade mouvman an. Nou wè kote ke oligak avèk de gwo palto nan leta a, Ap vole nan elikoptè. Se ti kòd kap kenbe yo. Kote yo ye? M te konn imaj sa la wi. Kote l ye la? Ok men li. Pa egzanp imaj sa men li. Ou wè se 2 nèg ki kwoke nan ti kòd epi charyo anba yo, nèg yo ap vole. Sa vle di si charyo a kase kep sèlman, sa vle di gwo dirijan sa tonbe, pil malèt lajan tonbe pèp la ap jwenn yo bwa kale. nan peyi dayiti kòman poul fèt nou dwe fè yon mouvman avèk tèt epa emosyon men pou pa bliye fò chak grenn moun konnen ke pèp ayisyen antouzyasm pou ke jou sa rive pou ke etensèl sa li bay e kòmandan Guy Philippe ap bay li sa yo pa vle tande a lap tandel etensèl la nap jwenn li e si tout fwa ou menm kòm pèp souvren yon jèn gason nan popilasyon an kapab bay ti etensèl la bay li em garantiw wap jwenn fòs solid ki pou kanpe anfas ou, lè vagabon vin tire sou ou, wap jwenn fòs ki reponn yo otomatik. Lè nèg la di a, ou mèt konnen gen BA dèyè tèt li otomatik. Paske gen de nèg nan peyi sa ki chwazi fè djòb 50 mil goud, 100 mil goud pou sistèm nan. pou yo pwoteje de vagabon an dezisèm nan kap tiye moun nan peyi a. Lè yon gwoup nèg kanpe nan yon peyi, yo ap fè 12 milyon dola ameriken chak mwa andedan yon peyi, yo pap bay kouran, ou menm kòm polisye ou wè yo pa bay kouran paske w nan blakawout la tou. Lè yon gwoup nèg kanpe nan yon peyi, y ap fè 12 milyon dola meriken. Ou menm kòm polisye, ou konnen y ap fè kòb la. Ou wè yo pa bay sèvis lan, epi y ap fè kòb lan. Paske tou senpleman, yo rele w yon bon maten, yo ba w 200 mil goud nan yon anvlòp. E pou 200 mil goud ou an, ou prè pou tiye frè w, ou prè pou tiye sè w. Enben nan peyi Nepal, te gen yon gwoup polisye ki te tire sou popilasyon an. Yo blese mòtèlman 50 moun nan popilasyon sivil la. Ou konn sa k pase? Gen plizyè ladan yo ki mouri. Gen ladan yo lapide, epi lòt yo mete ba lèzam, yo leve 2 men anlè, pèp la di, pa gen pwoblèm, nou p ap atake nou, sof ke retire inifòm nan sou nou, rantre lakay nou. Militè yo, yo mete ba lèzam, yo pa atake pèp la, paske yo menm, yo kwè ke mouvman pèp la li lejitim, e volim moun sa k nan lari an, yo pa ka kontrekare l, yo kwè ke Fok pep la fè afel e pep la fè afel dirijan yo enben sak mouri mouri sak lapide sak sou kabann lopital nan minit nap pale la yo sou kabann lopital sak vole kite peyi a pran exil yo yo exile yo epi la jenes nepalè an yo òganize yo yo chwazi yon premye minis mentnan banm pale avek sanzave visye nan peyi dayiti paske gon bagay pouke nou konnen. Tout polisye pa move polisye. E m ap di nou sa, nan jou k ap vini a yo n ap wè ki polisye ki bon polisye a. Nou gen sa kòm garanti. N ap wè ki polisye ki bon polisye a. E n ap wè sa, n ap wè se majorite an ki bon polisye a. Nan peyi Nepal, nèg yo te tante bay gaz lakrimojèn. Men fòk pèp la te konnen ke yo on ne peut plus detèmine. Yo t ale avèk yon sèl objektif. Pa t gen anyen ki te kapab chanje sa yo gen nan tèt yo a. Se libète ou lanmò. Se kraze sistèm nan oubyen yo mouri. E yo te deside pou y ale jiskobou e yo rive nan senbòl Leta a, sa nou rele Palè Nasyonal lan. Ok! Yo fout rive anndan an. Yo kraze l, yo demoli l, yo pa vòlè anyen, yo fout dife ladan l. Wi. Yo antre anndan kay minis finans. Yo pran madanm ni, yo fout kraze l, yo pran minis finans lan, yo fout kraze l an poud. Yo fè l mache nan lari pye atè, yo fè l mache nan rivyè pye atè, y ap bat li, y ap fout li kout ze, y ap fout li kout wèch, y ap fout li kout baton. Sou won diyitè nan leta a. De nèg ki pran tout tan yo pandan 20 dènye ane yo k ap piye lajan taks pèp nepalè a. On bon maten, pèp nepalè a kanpe, li chavire chodyè a. epi lapè nan peyi Nepal. Pèp sa a, se pa t yon gwoup nèg ki rele André Michel, Nènèl Cassy, Majorie Michel, Don Kato, Chilè Louidor, Evalye Boplan, Youri Latòti, lòt nèg yo, Daril Baltaza, Lide Baltaza. Se pa yon ekip chyen politik, Edmond Supplice Beauzile, e pa bann chyen politik sa yo ki te vin reyini sou yon tab, ki kreye yon bagay ki rele sdp, ki vin te mande pèp la pran lari. Non. Nou menm antanke Ayisyen, nou kite pandan. 30 dènye ane yo, se moun k ap mete n nan lari. Pandan nou nan lari an, nèg la li menm li gentan rantre nan chanm dotèl pou l al negosye yon pòs ministeryèl sèlman. Tande byen wi! Yon nèg ki manipile yon pèp. Ou itilize la medya tradisyonèl ou, ou manipile pèp la, ou met pèp la nan lari. Pandan ke pèp la nan lari, ou fè l ap kraze, ou fè l ap brize, epi ou gentan rantre nan chanm dotèl, w al negosye avèk moun sa ke w fè pèp la ap konbat la. Ou jwenn yon ministè, pèp la pa okouran. Se gade pèp la gade l wè, se kout bal l ap pran nan lari a. Se ou menm ki voye fizye l paske w mande l rantre, li pa konprann kilè w mande l rantre. Paske w pa ka vin pran ouvètman pou di l rantre. Ou negosye, ou pran ti kòb ou. Nou detwi avni yon pèp, nou detwi lajenès ayisyèn nan visye nou kòm politichyen. pou n ka fè des oligak bwote milyon. Kòman w te ka konprann non peyi? Depi w pale de prè nan lona, nèg ki fè pi gwo prè a, se des oligak ke li ye. Nan ki peyi w wè sa? Kòman w te ka konprann non peyi? Depi w pale de kontra nan leta, se oligak la ki gen tout gwo kontra malsèn yo. Politichyen an, l ap bloke, l ap kraze, l ap brize pou l fè oligak lan plezi. Enben nan faz ke n twouve n nan, nou toujou di l, Revolisyon pa janm fèt san ke 99 plis 1 kriminèl pa koule, enben nou rive nan faz pou l koule. Revolisyon li pèp ayisyen.
Pataje emisyon pou nou. Revolisyon toupatou. Yo mele!

Nou sou pwoteksyon. Toutalè nou pral wè si nou ta va rantre an kontak ansanm avèk pastè Moïse KPK depi nan depatman Nòdès peyi an, depi nan e m kapab di sou plèn Maribawo. Paske Moïse Jean Charles, Moïse Jean Charles ki gen ministè de lagrikilti nan men l, li fè yon sèl avèk CODEVI epi oligak peyi Dayiti, epi la Dominikani, nèg yo deside pou yo kraze plantasyon diri andedan peyi a. Mesye, m ap di bagay la m santi san m. ap vibre. Ou wè mizè pèp ayisyen, ou wè kansè pèp ayisyen an, se oligak ayisyen an tande. E si nou pa kanpe bò kote pastè Moïse, Yap touye pastè moise pou ke pastè moise pa pwodwi diri nan peyi a tande e mesye m vin konprann mizè la de jou an jou lè lap miltipliye lakay nou menm kòm pèp la wi politisyen an ede oligak lan avanse avèk ajandal la ayisyen parèy nou an ede oligak lan avanse avèk ajandal lan gon enpòtasyon abiziv kap fèt nan peyi an men nèg yo bezwen pou ke peyi sa pa janm pwodwi diri mesye dam kòman tande byen on nèg ou di wap fè biznis nan yon peyi. W ap enpòte anviwon 1 milya de dola ameriken diri nan peyi an chak ane. Tande byen wi, 1 milya de dola ameriken diri. An nan pwodiksyon agrikòl nan peyi an, ou pa ka envesti yon 200 milyon dola ameriken. Chak 3, 4 mwa, w ap rekòlte diri. Epi nan peyi sa n ap jwenn diri pou n vann sou mache a e pou n ekspòte menm. Sa vle di sa pa biznis pou ou. Revolisyon an, li enkontounab. E nan faz ke nou koun touvel nan, li plis ke grav. Sa n gen pou n fè nan peyi a, le mond antye pral renmen l. Paske kelke pa, yo konnen gou kote n tap rive, nou pa t ak aksepte l. Men sepandan. Fòk nou byen prepare. Fòk nou fèl avèk tèt. Fòk nou fèl avèk tèt nou byen. Byen dwat sou zèpòl nou. Paske fò nou konnen kote n prale yo dirèkteman. Pakzanp moun wanament. Moun wanament dwe kanpe dèyè pastè Moïse pou yal mache pran tout ti visye tout ti esklav ki atake pastè Moïse yo pa ekzanp padon gen yon jij yo fèm konnen ki pran 10 milyon de goud se li menm ki siyen swadizan yon somasyon epi poul mande li poze menm poze sele son konpayi KPK ke pastè Moïse mete nan wanament ki bay plis pase 60 moun travay jij sa ki pwodui dokiman sa. Nou sipoze al fout li bwa kale anndan lakay li avèk tout sak lakay li. Al fout li bwa kale nan wanament. E map mande tout moun wanament file manchèt nou, asime responsabilite nou al fout li bwa kale. Paske se gang li ye, se tiyè li ye, se asasen li ye, se avni nou lap detwi, se peyi a li pa vle wè, se pèp la l atake, li son trèt de lenteryè. Defèt nou dwe atake l. Li atake nou deja, an nou riposte. Epi nap bay kont ak laka aprè. Paske li pa posib. Lè w nèk se nèg wanament ke w ye, ou se yon pitit peyizan nèg andeyo menm jan avèk pastè Moïse, epi w pran kòb pou detwi pastè Moïse, wap an afè avèk tout peyi a.